Sak pase kijan nou ye? Se yon plezi sa ye pou mwen menm Iman Joazil depi New Jersey. Jodi dimanch 31 mars 2019 la. Mwen fon ti pale avè nou. Jodi an nou pral pale de 3 dosye enpotan e nesesè. 3 dosye sa yo se 3 dosye mwen kwè ke nou menm ayisyen m panse k ap enterese nou. M pral pale de manifestasyon peyi Lark ke teworis Lavalas yo te lanse pou vandredi 29 29 mas lan ki pa t fè siksè. Nou pral pale de yon jèn ayisyen ki t ap bay yon entèvyou ki menase asasine prezidan Jovenel Moïse paske dapre sa ke li di. Li pa ka manje nan peyi a, se responsabilite Jovenel. Se ou bel touye Jovenel ou bien Jovenel touye l. Twazyèm pwen, twazyèm dosye nou pral trete, se dosye Jean Bertrand Aristide ki rejte envitasyon ou diyalog ke prezidan peyi a Jovenel Moïse lanse a li menm. nan objektif pou te kapab jwenn pwen komen pou nou te kapab lanse peyi a sou yon lòt mach. Se de 3 dosye sa yo nou pral pale nan yon sèl video blog. Ankon yon fwa nou pa mwen se Iman Joazil depi New Jersey. Nou pral fon ti pale. Premye dosye, nou baton gwo bravo. Pou pèp ayisyen an ki definitivman reyalize ke mesye teworis lavalas yo pap travay nan enterè l. Alò de se fèt, vandredi ki sot pase a la, vandredi 29 mas la, mesye teworis lavalas yo te lanse yon apèl, Yon apèl a yon nouvèl lanse de peyi lòk. Peyi lòk ke nou te sot viv la, nou te sot viv 10 jou ou byen 12 jou peyi lòk, nou wè ki konsekans bagay sa a genyen pou e sou ekonomi peyi a, konbyen milyon dola ekonomi an pèdi a koz de iresponsabilite yon seri de nèg ki di ap fè politik Alò andedan peyi a. Pèp la voye yon mesaj klè bay teworis lavalas sa yo pou fè yo konnen ke peyi an pa ka pran kou sa yo ankò. E lè peyi an lak lan, se yo menm ki soufri paske se nan lari a yo fè kòb manje pa yo a. Yo menm yo viv o jou le jou. Si yo pa soti pou y al vann pap padap la, si yo pa soti pou y al vann tanpiko a, Yo pa manje, yo pa fè kòb manje pa yo, pitit yo pa ka manje. De se fèt, yo menm yo pa rantre nan lojik peyi lock lan, a pèsòn nèg k ap regle afè pèsonèl yo. Majorite nan teworis lavalas sa yo, lidè teworis lavalas sa yo, madanm yo ap viv a leksteryè di peyi, pitit yo ap viv a leksteryè di peyi. Sela ve di ke peyi a te mèt fè on mwa lock. ya fè kòb pa yo a, paske ke politik se yon nan bagay ki, ki, ki, ki se, se yon biznis likratif ke li ye, ke li ye nan peyi a, majorite nan nèg sa yo pap travay, ou pa konn kote yap travay nan peyi a, men yap kouri bèl machin, yap peye kay pou madanm yo ak pitit yo rete a leksteryè di peyi, nan peyi etranje, ok, yap byen mennen. Cela veut dire que gon kote nèg sa yo ap fè kòb pa yo a. Ok? Nèg sa yo pa, nèg sa yo pwoblèm pa w la ou menm, sa pa konsène yo. Ok? Peyi lock, nèg sa yo, nèg sa yo ap manje nòmal nan peyi a. Ok? Nèg sa yo ap fonksyone. Ankò yon fwa m di nou ke, se konsa nèg sa yo fè kòb pa yo a. se nan mete enstabilite nan peyi a. Alò pèp ayisyen an finalman li reyalize ke mesye teworis lavalas sa yo, yo pa gen oken objektif pou peyi a ot ke fè peyi a fè bak. De 1986 a jodi a, 33 zan, nan 33 dènyè ane sa yo la, peyi a fè 100 an bak. an aryè akoz de politik kraze brize, politik peyi lak, politik voye ale, politik wè pa wè fò l ale, politik rache manyòk ki mete nou nan sitiyasyon sa ke nou ye la jounen jodi a la. Alò finalman, pèp ayisyen an reyalize ke mesye teworis lavalas sa yo pa nan enterè li, yo boude apèl a manifestasyon kraze brize, manifestasyon peyi lak, ke mesye teroris lavalas yo te lanse pou vandredi dènye a la ki sot pase a. Pou sela, m bat yon gwo bravo pou pou pèp ayisyen an. Pèp ayisyen an voye yon mesaj klè bay nèg sa yo. Pou fè yo konnen ke si nèg sa yo bezwen lak, se pòt kay yo pou ya lak, se pa peyi a. Peyi a pap lak ankò. Peyi a pap lak ankò. E pèp la di nèg sa yo, yo pa ka lak, yo pa ka lak on peyi ke yo menm yap viv la danl. Bèl refleksyon. Nou bat on gwo bravo pou pèp ayisyen. Dezyèm dosye nou bezwen atake la. Se dosye on jèn gason ki... nan mikwo yon jounalis, m pa konnen pou ki radyo jounalis sa t ap travay, petèt se yon jounalis endepandan, k ap bay jèn gason sa yon entèvyou. Yon jèn gason tankou m, ki kanpe, ki fè konnen ke li menm, li pa ka manje nan peyi a, Jovenel pa ba l manje, li grangou, pitit li pa ka manje, de se fèt li menm fòk li asasine prezidan Jovenel. Se ou byen Jovenel asasine l. Ou byen li menm li asasine jovenel paske jovenel pa bal manje jovenel e pa bal manje pitit li pap manje komsi se jovenel ki dwel manje yon jèn gason yon jèn gason kap pale konsa bon m pap rantre nan dosye nan dosye e e aspè legal ou byen aspè jiridik ou byen jidisyè dosye a m pap rantre ladanl paske mwen menm mwen pa yon avoka m kite dosye sa nan men ministè jistis lan avèk komisè gouvèneman an pou yo jere dosye a nan sans sa, nan aspè sa. Paske m pa ka konprann kòman yon sitwayen fè twouve pou l ap fè menas, menas a vi prezidan peyi a. Bagay sa rive two lwen. Si se sa k demokrasi a mesye, nou gen yon pwoblèm de konsèp sa k rele demokrasi a. Moun nan twouve ap fè menas. avi premyè otorite nasyon an, epi pa gen anyen, kòm si de ryen netè. Se kòm si mwen menm la nan peyi sa a la a, m kanpe m ap fè menas avi Donald Trump. Lontan FBI, lontan FBI te gentan vin, vin chèche m la kote m ye a la a wi. Lontan yo te gentan vin chèche m kote m ye a la a wi, pou m ap fè menas a lavi prezidan Dèzetazini an. Bon misye fè konnen ke Jovenel pa bal manje kòm si Jovenel dwe l sa. Granmoun se jèn gason w ye. Kote dignite w pou pou manje pou met manje nan bouch ou sa depan de on lòt moun. Jovenel pa dwe w manje non granmoun. Jovenel pa dwe w manje se pa responsabilite Jovenel sa non pou l ba w manje. Ok espri de parazit sa nou bezwen depoze l. Paske majorite nan nou menm pou nou menm nou gen yon movèz konsepsyon de sak rele prezidan yon peyi. Yon prezidan yon peyi li pa li pa li pa la pou li pou li pou li ba nou kay pou nou rete li pa la pou l ba nou manje non. Se responsabilite w li ye pou al travay. Pou touse, pou touse manch chemiz ou, pou touse pye pantalon w pou w ale travay. Ok? Se se yon jèn gason ke w ye, ou pa kab kanpe pou w ap di kòm si se Jovenel dwe w manje, Jovenel sipoze ba w manje. Si Jovenel pa ba w manje, w ap asasine l, se oubyen li asasine w, oubyen w asasine l. Kès ke sa ve di? Se Jovenel ki papa w? Mwen defann nou pale kòm si m ta kòm ta di tout rès tout chaj tout bagay ki pap mache sou e nan peyi a se sou do nèg la nou anvan vle lage l kòm si se e se Jovenel ki mete peyi a nan sa l ye a la a ou pa ka manje se responsablite Jovenel li ye non li pa responsablite Jovenel non plen bagay ou ka fè itilize yon yon sense of entrepreneurial spirit to create ok yon sense of yon sense of creativity

Sa se dezyèm dosye. Twazyèm dosye, nou aprann ke Jean Bertrand Aristide, Prezidan Jovenel, lanse yon apèl ou diyalog, ekri misye evite li vin chita avèk li pou nou pale. Ki tout afè normal. Non sèlman misye, non sèlman misye rejte evitasyon an, rejte evitasyon pa anyen non, misye pa m resevwa lèt devitasyon an ke Prezidan Jovenel voye ba li a. Alò men ki jan de politik nèg sa yo ap fè nan peyi a. Politik pa eklere, politik tè a tè. Jean Bertrand Aristide bon, eleman sa pou mwen menm si nap pale, si jodi an nou kap pale de Jean Bertrand Aristide, se paske nou lè zayisyen nou son dal san wont. Jean Bertrand Aristide fin fè tan l lan deja, jenerasyon Aristide la pase. Aristide se di pase. Nou pa sipoze ap pale de Aristide ankò. Si jodi an. Aristide can matter it's because the new generation is not doing what they supposed to be doing se sal ye kote jenès la kijan pou Aristide fè moun ap pale de Aristide toujou ok sitiyasyon peyi a ye la jounen jodi Aristide responsab pou bokou ladann ok. Se Aristide ki divize sosyete ayisyèn nan jan l divize a la, nèg anwo kont nèg anba, moun pa respekte moun ankò, paske mwen menm m te timoun sou Divalye, m te timoun sou Divalye, m te wè sa k te Ayiti a, m te gen chans pou m te wè peyi m nan. Mòdèfòkè sa yo, san sal lavalas sa yo pran pouvwa a. Yo non sèlman yo divize sosyete a, yo vin kreye yon hèn nan kè sa yo, nan kè mas defavorize a kont moun sa yo ki genyen nan sosyete. Kòm si tout moun ki genyen nan sosyete a, li bon pou l mouri. Kòm si tout moun ki travay di pou yo genyen nan sosyete a, se yon ènmi l ye pou sa k pa genyen yo. Se pa serye sa. E Aristide pou bokou lè misye kanpe nan jou l ap. jou lap jou investiti li nan palè nasyonal misye kanpe li pwononse yon diskou kote ke li di lè w pa gen manje pou manje voye zye gade sa genyen yo pa neglije ba yo sa yo merite e yon kote Aristide la li menm se yon nèg li pale an kòd E depi ke l pale, mas pèp ki dèyè l la konprann sa l vle di a. Sela vle di ke lè w pa genyen pou bay pitit ou, pa gen pou manje, al kraze brize, al fè dechoukaj pou ka pran nan men sa k genyen yo, sa ke yo menm yo posede. Ou pa kab konstwi yon sosyete konsa. ou sipoze ap ankouraje moun yo pou yap travay ok yo pa yo pat ne pou yo pòv sitiyasyon yap viv jodi an yo ka ranvèsel men ki men ki mach a swiv la men nou pa kap kreye la hèn mete la hèn nan kè moun yo yonn pou lòt. Vye politik kraze brize sa, vye politik la hèn, ke Aristide li menm, li se yon, li se yon, li se yon moun, li se yon propagateur de filosofi sa, pou mwen menm, non sèlman nou suppose depose vye politik sa, vye filosofi sa, Aristide se yon eleman nou pa ta suppose menm ap pale de li. Nou pata sipoze menm ap pale de mòdè fòkè sa. Li pa itil peyi yon merd. Apa de divize peyi a. Ok, kisa dyalòg ye? Dyalòg pa vle di pou, dyalòg pa vle, pa vle di ke kòm si ou nan, ou nan administrasyon Jovenel la non. Ok? You don't, you don't only talk to your friends, you talk to your enemies, to your opponents. Ok? Se yon responsabilite sitwayèn sa ye pou nou chita pale. Pou nou ka wè kote problem yo ye, pou nou kapab find common ground. That's the way we do politics. Nèg sa yo se yon seri de nèg ki, ki, ki, ki panse, ki panse kòm m ta di w, ki panse a lanvè. Yo wè politik la, se yon politik de zingzani, se yon politik depi ke mwen, mwen, mwen opoze a ou menm, ou se ènmi m. Jovenel pa ka ènmi Aristide, Aristide pa ta sipoze ènmi Jovenel. Men jan nèg sa yo fè politik, politik archaic yo a, cela veut dire que depi ke ou se yon, m se yon opozan politik, ou se ènmi w, mwen ye, m pa, m pa, m pa ka sipoze menm chita ap pale avèk ou, si m chita ap pale avè w, cela veut dire que e, e, e, ou achte m. Cela veut dire que e, mwen, kounya, m pa nan opozisyon ankò, mwen nan, mwen, mwen nan pouvwa a. Ou wè ki jan nèg sa yo panse? Se panse, se panse ki fè bouje, ki fè, ki fè, ki fè bouje lè choz. Nèg sa yo nan filozofi yo, yo trè arkaik, ki fè ke jounen jodi an, men ki rezilta a. Nou gon peyi kote ke, Ayisyen pa ka antann ni pa, paske sou, swa dizan lidè. Nèg sa yo kap fè politik, nèg sa yo ki nan lidèchip politik peyi a, se yon seri de nèg ki pa eklere nan filozofi yo, ki pa eklere nan panse yo. E se nèg sa yo ki mete peyi a nan sa l ye la jounen jodi a. E Aristide pou bokou, pèp ayisyen tande byen sa m pral di nou la. Aristide se yon nèg ki fin fè tan l lan. Li fin sèvi tan l nan. Sa pou l te fè a, l fè l deja, nou wè l deja. Ok, kat Aristide la nou sipoze depoze l. Si l te bon pou peyi a, nou tap wè l deja. Ok, kote jenès lavalas la? Bon, jenès lavalas la omwen montre m, montre m ke nou ka fè mye. ke Aristide li menm li te ka fè. Ok, si Aristide te vini avèk kraze brize, nou pa oblije ap swiv filozofi sa, paske nou wè li pa sèvi peyi a. Ok, mwen menm pa yon lavalas, men sa pa vle di pou otan ke m pa ka gen zanmi lavalas. Sa pa vle di pou otan ke m pa ka, m pa ka chita sou yon menm tab avèk yon, avèk yon lavalasyen pou n ap pale, pou n ap diskite de zafè de leta. Ok, sa se yon bagay ki tou a fè nòmal, men lò pran vagabon tankou Aristide, voryen tankou Aristide ki twouve prezidan peyi a voye yon lèt denvitasyon ba ou pou nou vin chita pale, mòdè fòkè a kanpe, non sèlman li decline, ok, he did not even receive the letter. Sa se yon bagay ki inakseptab. Se yon derespektan. Bon, nan peyi sa a, moun pa respekte moun. Jwè m di non an. Bon, sou Divalye, moun te respekte moun. Ase mwen m te gen chans pou m te wè sa k te rive Ayiti a. Sou Jean Claude Divalye. Ki fè ke jounen jodi a, tout rafè demokrasi. E yo pa menm konnen sa demokrasi a ye. An tou ka, pèp Ayisyen, premyèman, m remèsye ou. Pou boude ou te boude apèl mesye teworis lavalas yo te lanse voye ba ou, voye ba ou la, ou pa t rantre nan lojik peyi l ak lan. Dezyèman, jèn gason sa ki kanpe k fè konnen ke Jovenel dwe l manje a, Jovenel pa dwe w manje, se jèn gason w ye, ok, dayè pa t gen moun ki te vle w al fè pitit, menm tèt ou pa ka okipe pou twouve. ou al jwenn fanm ansent pou ou, ou fè pitit kounye a men wap responsabilize Jovenel kòm si se responsabilite li ye pou l ba w manje e bay pitit ou manje. Non jèn gason, bagay yo pa fèt konsa. E jèn gason ou ye, al chache yon bagay ou fè, petèt wa itil peyi a. Sispann di peyi a pa ofri w anyen, peyi a pa fout dwe yon mèrd. Se ou menm ki la pou ofri peyi a. Poze tèt ou kesyon, apa de dechoukaj, kraze brize, voye ale. Wè pa wè fòl ale peyi lock kisa w ofri peyi a ou pa fout ofri peyi a yon zozo ou pa fout ofri peyi a yon merd alò sispann twazyèm bagay Aristide son desepsyon son wont sa w fè a la li pa gen plas li ou pa oblije dakò avèk Jovenel Jovenel pa oblije zanmi w non pou chita pale avèk li vye politik akayik sa vye politik pa eklere sa yo ok nou sipoze. nou sipoze ritaye yo. E si jounen jodi an ap pale de Aristide toujou, se paske pa gon jenès nan bagay lavalas la. Aristide pa sipoze on moun pou ap pale de li an kò. Ok? Non! Paske on vye granmoun tan kou Aristide, mwen kwe Aristide nan fòk yon soasantèn ni, kou nyan petè si Aristide pa pise sou li. Pou nou touve ap pale de Aristide toujou. Ok antouka sa moutrem ke nèg sa yo pa tap fè politik politik de de de de de de politik de relèv paske fòk fòk fòk gen yon jenès fòk te gen yon jenès nan bagay lavalas sa a si te gen yon jenès fòk li tap monte pou te vin pran lidèchip mouvman an o mwen jounen jodi Aristide se djòs chita li tap chita menm se se tan li tap tann pou pou lal mouri. Anyway, se te yon plezi pou m te vin pale avèk nou. Se te Iman Jwaze, ti frè nou, gran frè nou depi New Jersey, ki toujou gen dosye pou vin pale avèk nou. Kenbe la pa lage, se te yon plezi. Babay.